ki rete kwè nan batay chanjman mwen di mèsi a tout kanmarad ki kwè ke bagay yo pa ka ret konsa di fèt ke yo pat janm te lage nou pandan 2 zan sa pa bliye nou te toujou konnen m pat nan batay la ankò lè ekip sa. Desann al chache mwen di kilik. Nou pap antre nan anba okenn moun, n ap met tèt nou ansanm pou n akonpanye militan konsekan yo pou n fè batay la. Ekip la te tande m, nou te angaje n nan yon batay. Nou tèlman te angaje n nan batay lan, Fòs fè nwa yo te twouve ke nou se de eleman jenan. Yo arete nou le 29 novanm 2019. Pakè te gentan voye dosye nou kabinè denstriksyon le 28 novanm 2019. Sa vle di ke dosye te gentan fèt nan pakè, al kabinè denstriksyon avan menm ke yo te arete nou. Sa vle di ke nou ka konprann kisa fòs fè nwa sa a k ap dirije jodi a te gentan prepare pou nou. Nou menm militan konsekan, pitit geto a, nou di mèsi ankò yon fwa a tout moun ki te soutni nou. Nou pase yon dezan ki te trè difisil. Se goumen n konn goumen. Se esklav nou ye. Se mawon nou ye. Se bosal nou ye. Nou pa janm pèdi lafwa. Nou pase dezan de mizè, dezan de soufrans. Jodi an, m ap remèsye Youri Latortue. M ap remèsye a o Don Bien-Aimé. M ap remèsye kamarad Joseph Lambert ki te rejwenn yo nan wout pou ta akonpanye avoka yo nan batay pou liberasyon prizonye politik yo. Mwen tande anpil lidè ap di. Se akò k lage prizonye politik. Mwen menm, pèp ayisyen an, sitwayen konsekan yo, m ap di nou prizonye politik yo pa lage paske poko gen, pa lage sou oken akò paske poko gen akò. Mesye, kòman w ta fè vle yon nèg ki sou tèt tout cha k ap mennen yon manifestasyon, li pa janm pa ateri kote l pwale a? Koman w ta fè vle gon jenn gason ki riske vi l maten midi swa kèlkeswa lè a l nan tout geto ap fè sansibilizasyon pou ranvèse yon sistèm pou chavire leta pouri sa ki anti pèp la yo arete l yo fèmen l nan prizon pandan 2 zan epi w panse ke jodi a l pa enpòtan ase pou konsète avè l ou konn mo pa l nan yon akò epi w panse l te ka fèt san li. A jodi a la, m sòti kòm senp OP nan batay rat pa kaka pou moun ki pat konnen. E te ape e te ti non sa a m te genyen. Moun sal sa yo. Lavalas santi sa yo. Rat pa kaka sa a. M sòti kòm senp sa. Moun Dèlma Taba fè de mwen jodi a yon onorab depite. E lè m ap pale avèk nou pèp ayisyen m di nou m son onorab depite, mwen son onorab depite. Nou wè militan konsekan yo, lè m di nou banm benefis di dout anba m pa mouye, anba m pa mouye. Pouvwa a pran m pou blan t al avè m. Yo bay FBI dosye m pou l al avè m paske yo di m son eleman jenan. FBI vin tande m, yo fè ankèt yo, yo wè m pa koupab, yo di yo pa ka retni anyen kont misye. Yo bay di ye l. A la fen, lè pouvwa a wè Zwazobèk fè pa pwale avè m paske l pa gen anyen pou l repwoche m, yo fè jij ki t ap tande m nan, ki se jij Lamòt, premye jij lan ki te rele Godly Joseph, li deziste paske eleman jenan sa a pa ka soti. Yo ofri Bèna Senvil minis. Bernard Sainvil rantre nan konplo a kont pitit pèp la pou l pa lage nou nan prizon paske yo di l ke eleman jenan sa bay twòp pwoblèm dèyè a si nou kite nèg sa yo sòti y ap chavire pouvwa a Bernard Sainvil fè konplo nan sekestrasyon nou an yo rete nou nan prizon poukisa yo te kenbe n nan prizon jis pou yo te ka redwi nou nan silans nou nou te dè eleman Anmerdan ekip sa se ton pwoblem ke l te ye pou pouvwa a. Yo fè n fè 2 zan prizon. Militan konsekan yo pa kite yo bliye nou nan prizon an. Yo fè 2 zan tou y ap batay bò kote nou. Paske lè yo t al chache n nou te di n ap batay kont sistèm sa a. Pou chanjman reyèl la, Leta anti pèp sa, yo te kwè nan batay la, yo te swiv li. Jodi a rezon k fè ke m ap redi nou ankò pa gen akò, kòm mwen tande, mwen m pa nan yo, otorite nan sdp di se akò ki lage prizonye politik yo, m ap di pèp la e manti. Se pa lakò ki lage nou, paske poko gen akò. Sa se le mo di dwa. E m pral pi lwen pou m rasire nou de sa m di a. Mwen te toujou yon eleman jenan pou sdp. Si se te akò ki t ap lage prizonye politik, se pa advèsè sdp a l t ap lage anvan. Se manm sdp yo k nan prizon an, se yo yo t ap lage anvan. Mwen menm Anel Belizaire, m p ap, menm jan nou wè m p ap pran woulib sou kilik. pou m di se mwen k batay la. Paske menm pou nou ti manifestasyon pou m te konn ale lè m sot nan geto, yo te konn di m non monchè, ou mèt kite piti a, li kapab, li pran chal pou kò l, li fè tout manifestasyon l, li mennen pèp li. Nou wè nan faz sa, m ap di nou ni. Mwen menm, m gon sèl pwoblèm la a, m poko ka pale avè nou pou m di n men kisa n pral fè. Pou ki rezon? Se paske mwen te gon alye nan batay pou chavire sistèm nan, nan batay pou kraze leta anti pèp la, ki rele Nenel Cassy. Jodi an si Nenel Cassy pran pouvwa a, li kosyone, yo pote l bay Michael Martelly, fòk mwen pale ak Nenel Cassy pou l di m de ki mannyè ki fè ke li kosyone ou ke pote pouvwa remèt Michael Martelly a. Lè Nènèl fin ban nou eksplikasyon, jodi a nou menm ki te nan batay chanjman an, nou menm ki te nan batay chavire sistèm nan, nou oblije pran baton pelerinaj nou pou n al rekòmanse batay la kote n te kite l la, men nou poko kapab, mwen menm Anèl Belize espesyalman. Paske, pou nou te fè mobil ou wè chèf sa a t ap mennen batay la pandan tout tan sa a. Lè l ap fè mobil lan, gon kote n te rive n te bloke nan wout. M te rele Nènèl, m di Nènèl, n ap fè mobil nan, Zobop la bezwen pran lari, nou bloke. Li te voye 250 mil goud fè m kado pou n te finalize mobil la. Sèke li te nan batay chavire sistèm nan avè nou. Li te nan batay kraze Leta pouri sa avè nou. Si jodi a l pote batay la bay Mateli, fò l bay kilik ak tout ekip Zobop la. yon esplikasyon paske aprè 2 zan prizon nèg yo m pa kwè ke wap pran pouvwa w votel bay Michaëlle Martelly nou pral rete konsa se ke lap ban nou esplikasyon epi mwen menm Anel Belizaire map tounen devan nou poum vin di nou men sa Nenel di ki fè l nan konplo pot pouvwa bay pèp la epi lè sa map mande Jeneral Killick kòman nou pral remobilize twoup la pou n avanse Killick ou menm.
Map salye tout frèm ak sèm ki nan la près. Map salye tout frèm ki fè 2 zan nan prizon penitansye ansanm avèm. Jodi an penitansye sèlman gen pase 56 prizonye politik. Sèlman penitansye. Arete yo, pa pase pakè avè yo. Al penitansye avè yo. Penitansye gen 6000 moun on kote k fèt pou 800 moun. Penitansye nasyonal kote m sot fè 2 zan an nan 77 selil. Gon grenn selil ki gen chans gon twalèt ladann. Se detni yo k achte l. Sa vle di tout detni fè bezwen nan sachè pou yo fè ti kawòl. Jodi a si n ap pale de akò, fò 56 prizonye sa yo tout libere. Abèlson gwo nèg, Koutwa, Maksim, Ti Bekan, Jan Deni, eksetera era. Avi, Jodi an, jodi an, si nou ap pale. Jodi an, nou menm, nou t ap batay kont Prezidan Jovenel, se paske li t ap fè gaf. Nou wè kounya moun ki t ap batay menm kote avè nou yo al rejwenn pandan peyi a nan plis pwoblèm. Peyi a gen pwoblèm gaz, peyi a gen pwoblèm lopital pi rèd, peyi a gen pwoblèm ensekirite pi rèd, kidnaping nan moute pi rèd. Sa vle di, jodi an, nou menm nou an konsètasyon avèk tout baz yo. Pou nou di yo, èske yo santi yo konfòtab? Lè y ap mache, lè yo wè yon machin ralanti devan yo, e kouri pou yo kouri. Èske yo santi yo konfòtab jodi a lè y ap peye yon ti mamit diri 100 goud? Èske yo santi yo konfòtab lè y ap achte yon galon lwil 250 dola? Si nou santi nou pa konfòtab, mwen, m pral rejwenn nou nan baz yo pou nou chita, pou nou pale, e lè n ap lanse. Wach manman nou pral lanse a, sa nou konn lanse deja a, epi pou n di nèg yo, n ap kraze sistèm nan, e nenpòt moun ki kanpe devan moun k ap kraze sistèm nan, n ap kraze l. Mwen menm, m di sa. M di sa chak jou. M di sa chak jou pandan m nan prizon. M di sa chak jou pandan m nan prizon. M gon ekip òganizasyon tankou La Relèv, LDN Haiti, Fòs Dèlma. On pakèt, on pakèt ki toujou rete sou beton an pou y ap mande liberasyon prizonye politik yo. Lè w gen 56 prizonye yon kote, ou la, 6 lage, li pa yon viktwa. Fòk nou met tout 56 la deyò. Epi kounya pou nou gonfle venn nou pou n chanje sistèm nou di a. Lè nou di chanje sistèm nan, nou mande fòk lajan ak anlè a desann vin jwenn pèp la. Nou mande, nou mande, e pa sèl moun ki ka kouri bèl machin yo pou jwenn sante. Nou mande, e pa sèl moun ki gen bèl kay yo Ki pou ka bay pitit yo manje, ki pou ka voye pitit yo nan gwo lekòl. Mwen m se ti nèg andeyò. M pa janm wont di sa, m se pitit Lagonav. Lakay mwen Lagonav, lè yon moun malad nan yon seksyon, li fè 10 a 15 kilomèt sou yon branka pou l jwenn yon ti kal lopital nan vil la. Jodi a si yon nèg di m pa batay, enben tout moun lakay mwen yo ap fin mouri, m ap batay. Jodia lakay mwen Lagonav, lè m bezwen, lè moun lakay mwen bezwen yon ti dlo, se prèske yon kilomèt yo fè a bourik pou y al chache dlo. Si nou di n ap chanje sistèm, mwen Kilik, m se menm jenerasyon avè nou, m ap tounen atè a pou m vin di nou èske nou santi nou konfòtab. Yè swa lè m libere, m vrèman etone pou nèg ap pale pou yo di peyi ap mache, Pandan ke wout nasyonal nimewo 1 kraze sou konnen se son kote pak kochon. Nou nou denonse sa. Si nou gen nèg kap touche andedan leta, lajan nou ap gaspiye andedan leta, nou pa gen wout, nou pa gen lopital, nou pa ka voye pitit nou lekòl, nap mache al lakay yo pou nou di yo lajan k nan men yo a, ba nou l pou nou avanse ak peyi nou. Nou tout ki la sonje listwa Honda. Jodia Honda nan konpetisyon ak tout gwo peyi ki genyen. Tout jenn gason, tout jenn fanm, mete nou prè pou n al batay. Si son Honda Ayiti ap fè, mwen m se premye moun ki chwazi livre tèt mwen.
Bonsoir tout moun Bonjour mwen se Carl Saintil mwen prezan avèk ou jodi an pou prezante ou emisyon moman pam jodi a se jedi jeudi 2 desanm 2021 donk son ane ki pratikman fini e mwen deja swete nou tout yon bon fèt fen dane avèk byen antandi platfòm Fernando Estime a. Donk, jodi an, se on plezi ankò pou mwen la ansanm avèk nou pou prezante nou emisyon pa nou an Moman Pam, yon emisyon ke nou konnen mwen trete de sijè ki gen rapò avèk sosyete, ki gen rapò ak touris entènasyonal, istwa ou tou sa. Donk, anndan emisyon sa a genyen tout on varyete de tematik, de sijè ke mwen mwen panse ki kapap enterese nou. Paske m ap re-raple l ankò, lè lendi nou fè edikasyon politik, Madi se aktyalite ak opinyon, mèkredi se ti koze sou touris ak kilti, epi lè jedi se ti koze sou entènasyonal e madi e vandredi ekskize m se paj distwa kote nou pale de on evenman ki te pase deja keseswa nan peyi a oubyen nan yon lòt peyi atravè lemond. ke mwen panse ki kapab enterese ou. Donk jodi an, se jedi, se moman pou nou abòde e kesyon ki gen rapò avèk entènasyonal e mwen te vle fè on ti pale.